Men tèt chaje a men dominant lan lè wè moun nan rete l pa pale lap vini ak yon bagay kanmenm ki pou fè w sezi Hello YouTube sa kap fèt se Cheri Monique ki antre lakay ou jodi a avèk yon lòt videyo mwen di mèsi a chak grenn moun ki te deja abòne ak chanèl la e ou menm ki poko fè sa fè sa kounya ou pap regrèt Mezanmi Queen nan fè tout moun sezi avèk biznis sa li ouvri a paske gen anpil moun ki te wè tout sa yo di de li li pa janm pale li se yon moun ki pa renmen pale e sa fè mwen menm m pap sispann renmen Jenny Queen paske Jenny Queen pa yon moun ki renmen pale depi yon moun ap pale de li li pa gade moun nan si l son chen menm men sèl bagay l ap toujou vini avèk bèl bagay pozitif pou nou wè ke li tap travay mwen felisite Queen nan mwen felisite l yè Queen nan te live epi tou li tap pale de aktivite li men pat vreman bay e tout sa li pral fè paske gen de bagay e sekrè yo te rete. Aswè a la li pral live sou paj Westerlie Show a ti moun pral gen lò bèy nan studio a ti tèt studio a tèlman bèl pral gen lò bèy ti moun nou pral antre nan live Queen nan tap fè yè swa tèlman li te byen pale li menm ak mari li se men nan bouch. Bagay yo bèl bagay yo bèl se a felisite paske Johnny Queen se yon moun ki vrèman rive sou anpil moun gen moun ki pa ki kap wont pou yo di sa men pou mwen se a felisite Queen nan se a felisite kenbe la pa lage menm si m konnen gen moun ki fanatik li kap tande video m paske mwen m pa la pou m pale de li mal paske li fè yon bèl bagay an antre nan video a egzakteman ooh.

Bonsoir tout fanatik mwen yo koman nou ye li fou toujou wi.

Mwen kòman nou ye m konnen nou tap tann mwen lontan pou live la m konnen m fè nou soufri anpil anpil men se pa fòt mwen m tande yap di li fou Jenicka Charles mon amour.

Ti kòb merci merci sa fèm plezi konnen ou te pran li. SJ kòman ou ye bebe anfòm? Timoun m gen sipriz pou nou. Eske m pare pou sipriz sa? Fèm konnen. Humm.

Tèt yo cho. Plen soufri ti moun li pa sèl maryaj ki soufri ok. Li cho. Christofan. Bagay nou. Sou chanel Westerlie nan nap jwenn tout bagay yo nèt. Men mwen menm m te fè yon ti live m pale avèk fanatik mwen yo pou m salye tout fanatik mwen yo. M konnen m fè nou soufri anpil anpil but se konsa m ye m pa renmen live souvan ok. Bebe desann sa non. Zanmi tèt chaje bagay yo anpil.

Tutu bon branche ou Sterli show pou ka konn plis bagay sam te vle pale avek nou mpa kapab ou tande way gen bri ou tande. Ou blije koupe dezole men uhmm koupe. Ki zen sa letènèl oh.

Mesye epa anyen m vin di non. M vin di fanatik mwen yo kijan m renmen yo. Men gen anpil pawòl ki pral pale. Syèt m te malad. Men Humm.

Bonswa, bonswa, bonswa, bonswa tout fanatik e Ricardo e Jenny Queen Mwen kontan wè nou anba live lan E nan, jen ap byen gade ala son live ki gen pil difikilte pou l lanse Paske noumalman, te gen pil telefon ki konekte, l tap bay feedback Donk nou pat ka jere sa Men na rive jere sa kounye a la Donk nou prè pou nou demare Ok e Tout dabò nou gen kelke fan pou nou salye Jenny wale komante pou nou Nou gen kelke fan pou nou salye Nou gen kelke moun enpotan pou nou salye tou Eske tout moun resevwa m byen M ta renmen konnen si tout moun byen tande sa m ap di yo Screenshot Timoun m ba tande screenshot anvan m pale bebe bisou Screenshot wi.

Epi tou voyel pou mwen pa IG ok. Nou kapab byen wè sa se yon live ou wè madanm mwen an rose mwen an rose rose blan rose la vle di yon pakèt bagay wi timoun rose vle di yon pakèt bagay e sim fè nou fon ti jouda la nap wè sa ki parèt la rose la mtap montre ou cheri non bebe non kenbe chou kenbe

e bway pou la fen. Donk te gen anpil koze kap pale sou entènèt lan, paske m te gen lontan m pa live, gen anpil moun ki tap mande pou m te live pou m te klarifye yon seri de bagay. Ebyen jodi a se yon nan desizyon ki fè nou kanpe nou di nap fè yon live. Nou te gen pou n fè l depi depi kilè depi premye nou te cancel li paske nou potko fin prè pou nou pale. Jodi a ki se. Sitou pou moun kap lonmen nonm yo.

M kwè gen kòmansman mwa sa gen anpil pale anpil. Anpil pwoblèm. Anpil pwoblèm e gen anpil moun kap pale de Jenny. M wè anpil gen anpil screenshot ki vin jwenn mwen. Gen anpil chanèl kap poste, kap pale. Donk nou menm nou te deside fè yon live pou nou te mete sèten pwen sou sèten zi ki pa dwat. Ok? Nou konnen sa e pi
Nou pa vin pou rete. Nou pa vin pou rete non men fò nou di sa nap di an.

E m konnen gen anpil fanatik mwen e ki ap fè pa yon pakèt pawòl anpil sè dènye tan e gen yon pakèt bann mesaj kap vin jwenn mwen m te wè sa e gen anpil moun ki te di pou m te fè entèvansyon e Pa pale la non Ba do pale la Non moun yo te vle m fè entèvansyon moun yo te vle m pale paske gen anpil moun ki te ki panse yon seri de desizyon m pran pa bon gen moun ki di desizyon yo bon moun ap vin pote konsèy ban mwen chak moun wè bagay pa yo yon jan men mwen menm Mwen di se mwen k pou pale, se mwen ki pou pale, moun pa ka deside pou mwen, moun pa ka di m men sa pou m fè, se mwen ki konnen ki sa k ap bon pou mwen, se mwen ki konnen ki sa pou m fè. Eske nou konprann? Bon, eske nou prè pou nou tande? Eske nou prè pou nou tande? Mwen pale kounye a, e mwen menm m pa vle, m di mwen menm. Nou ka wem ok. Reponn kisa la bondye. M pa wè mesaj la tou tou m pa wè comment la non m pa wèl ditou. Ok mwen bouke mwen bouke tout moun jenny queen sosi ket vire tounen non jenny queen nan bouch ou waw ala ti fanm domine hein sèm wa. Oh shit. Chak lè m wè map domine konsa gade but m te gon m te gon vès sou menm m fon moutel konsa. M se kè m domine ok. Gen de moun kap lonmen non m. Yo met peyem konbyen laje poum site non yo m pap fèl. Paske m son queen. Yon queen ap ret yon queen. Esam konprann? Esam fè nou konprann? Bebe pa vle m pale non. Eske nou konprann an?
Avan nou kontinye. Ou se li ap banm prensip nou komanse live la. Non non non non talè talè avan nou kontinye gen kelke moun fò nou salye yo. Daphne.
E Caricot? E Caricot, Daphné se yon fanatik ki sipòte nou anpil. Anpil, anpil. E ki toujou prezan pou nou. Gen Sime. Wi, Sime Divine. Gen sistam, Sherline Elson. Gen Carine. Gen manmi m. Gen Loud. Gen Loud, gen. Gen toujou wi. Gen toujou. E pi m wè gon revireman k ap fèt sou entènèt la, m wè gen anpil moun ki kòmanse ap analize travay mwen yo. Ok, y ap analize travay yo, y ap voye fidbak ban mwen pou yo di m jan y apresye sa ke m ap fè a. E mwen m ap oblije big up yo paske nan sans m di m ap oblije big up yo se pa paske e se san flatri dakò, san flatri. Mwen m s on moun ki renmen lè moun ap fè analiz, lè moun wè bagay la san fòs kote. Dakò, san fòs kote. Lè m di san fòs kote a, sètadi. M pa bezwen moun ki pou vin flate m pou sa m pa ye. Paske gen anpil moun k ap fè koze sou entènèt la, k ap pale de m, mwen ki pa konnen m vrèman. Antouka. M ap salye Christophane.
Wi, wi Christophane, wi Christophane fò nou salye w vre paske son. M ap salye ankò wi Nivane. Ok, e nou menm ki pou pale?
Bon, bon m pa pale. Ok, pito w pa pale. Antouka mwen mwen konnen Nivana, m pa konnen. Wi, m ap salye Nivana e. Ok.
GS mwen yo, map di nou sa a ok mwen jwenn kado a Daphné banm kado yo ok tout GS ki te konnen ki te Yo te voye kado pou Jenny nou jwenn yo nou jwenn kado yo nou resevwa yo mèsi bokou sa fèm plezi anpil anpil anpil m konnen m gen anpil fanatik ki renmen m m jwenn kado yo e kado yo bèl m vrèman kontan. Ok mwen map salye Francita DD m pa konn si e vre non an ki te ki te tag mwen ke lap ret tann live sa ak tout fòs e Dermix Fon ti file kamera sou pou ka pale bebe Dermix ki branche map salye kiyes ankò e Jenika ki branche. Jas Ahh nou gen de liv nou pral pale la wi Jenika map salye Jenika Afrancita e map salye lanmou Ayiti e wi m konnen fòw pale cheri map salye Rolando tou Rolando it promo e kap fè yon bèl travay yon bèl travay wi nap fè yon bèl travay travay danaliz m wè li ok ok cheri banm baw banm baw fon ti pale non banm baw fon ti pale paske live la fò nou di sa poun di an an ale an ale Jenika mon amour. Jenica Charles m pa konnenw men yon moun ki te voye yon link pou mwen m wè video w fè yo rive sou mwen ou pa nan ni bò sa ou pa nan ni lòt bò ou jis fè analiz sa fèm anpil plezi m kontan ok bon m poko konn si gen lòt youtuber ki fè sa non men ou menm ou diferan dezyèm moun se. Humm eske m ka salye l wi m ka salye l paske li kòmanse bon li se pi gwo youtubè sou youtube lan la ki se Thermix m deside salye w m deside big up ou pou ayay pou ok ou tande humm m pral pale ok humm m pral fini ok Jenny Queen te tonbe sou Thermix. Se yon youtuber serye ki ap fè yon bon travay e se pa sèlman li menm gen anpil lòt ankò kap fè gwo travay men m oblije big up li paske setansi m wè analiz li yo trè pwofon
e map salye Peterson TV wi Peterson TV ap byen travay m deside fè samdi jodi an.

Garnel Ambroise ki fè anpil. Kisa bebe? Garnel oubyen Ganel? Garnel Ambroise.
Se yon gwo sineyas, misye travay anpil. Resètman se lè n, dènyeman la lè n t al an Repiblik Dominikèn nan, misye te sipòte, se yon seri de moun k ap sipòte travay atistik yo, a di yo renmen domèn nan, yo toujou kanpe pou yo sipòte atis yo, m ap salye tout moun sa yo. Gen anpil fanatik, gen Lens Valme, mezanmi m manke bliye Lens Valme. Ki toujou ap sipòte travay mwen map salye sanm bon ke m rive twò lwen san ke m pa salye tout e. Kechou tou m anvi fè l lide m di m fè l fòk mwen fè l. Ok mwen gen yon bigòp spesyal pou medam eskòt yo pou medam alyans malefik yo ok e yo konnen tèt yo deja e m pa si m site tout non yo la mezanmi l ap pran anpil tan e m ap salye tout ti medam ki jwe nan alyans malefik. Map salye tout e bon tout e fotograf, reyalizatè, kameramann ki travay ansanm avèk mwen, m pap bliye yo tou, m pap bliye ti mesye a e san memwa yo, e si m ta pran site non la mezanmi fòk m ta site tout non nèt e non yo anpil. Talè bebe kisam ye poum sezi an pou yo sezi an banm diw kisam ye m se yon queen ok ke nou tout moun nèt. Èske tout moun nèt ap jwe sou entènèt la, di sesi, di sela, di bouzen, di se lòt bò, ou konprann? M pa t deside, my love, m pa t deside kole m avèk okenn moun k ap fè zen sou YouTube la. M pa t deside fè sa ditou. Donk, lide m di m pou m salye yo, m jis salye. Ok, gen anpil moun k ap etone vrèman. Nou pa bezwen pale, nou pa bezwen wont di sa, timoun! E m gen anpil bagay m pral di. E bagay yo ap rèd, y ap rèd!

Sa nou pral di an, l ap eksprime an aksyon. Ok, l ap eksprime an aksyon pou jodi a. Nou pral wè de ki sa nou te vle pale nan live sa. Paske gen anpil moun ki konprann bagay yo mal. M pa konnen si gen kesyon cheri avan nou ale. Paske m te di moun yo se an aksyon nou pral fè sa n ap fè a. Ret branche, n ap wè. Dakò? M pa konnen si yo prè. Yo pa prè non. Ok. Gen nan ti bagay. Kiyès ankò m pa salye? Kisa m gade la toujou? Christopha, Esime Titine.
Gen yon jèn atis mezanmi ki toujou ap big up mwen, nou konnen l trè byen ok nan tout pwojè li, nan kèlkeswa emisyon ke l pase toujou voye love la pou mwen. M ap salye Christo ak Carlita, m voye big up pou nou. M ap salye Gaby tou. M ap salye Gaby, Gabriel Melissa ki toujou kanpe ansanm avèk nou nan pwojè nou yo, sa e san mank. E map salye dam osi. E map salye tout staff e profon regrè yo. Map salye tout staff Adan e Èv yo. Wi Salina.
Salina cheri doudou Salina. Salina Sadik.
M salye w dede bebe m. Map big up e Miss Kreyol. Lea.
La son moman pou sponsor yo. Map big up Miss Kreyol. Ok Miss Kreyol ki toujou kanpe ansanm avèk mwen. Map salye K-Jesus Store ki toujou jere m nan kesyon abiman. Epi mwen gon gwo sponsor la ki fèk antre nan kay la. Se afè pa nou.
Sa gwo anpil. Wi sa son gwo gwo sponsor. Se li menm ki fè nou fè live sa jodi a. Bebe genlè te manke bliye cheri. Ou genlè manke te manke bliye. Non map pale sa map pale de sa. Ok nap pale de sa plis nan live western yan. Map salye. M te salye dam osi? Dede dede m dede poun big up dede. Dede? Wi francita dede. Ok li menm?
Francita dede anhan francita dede. M konn salye dam osi. Ok.

Hello Daphné Nou kontan wè w la Nap salye Christie tou Ok Christie Map salye Solo Solo nèg manchèt la afè pa m M konnen sè tan si kò l pa t twò bon Map salye G-vox Map salye majistra pa m nan majistra Christine E map salye Anpil moun ki sipòte m ki kanpe bò kote m nan sezon sa yo la Yon sezon ki ekstrèmman difisil Men map travèse l avèk kouraj paske Jan m di Nadoudou wi Ki kote m tap kite rezo yo Hey Nadoudou chérie M salye w bébé Ok my love. Ok m wè moun yo kontan genlè.
Bon se lè m di kisa pou m di. Bon se menm imaj menm nou vle nan bouda fini.
Bon eske nou prè. Wi zanno m bèl chérie merci beaucoup wè kwiv wè li bèl humm.

Ok bon ti moun male m oblije koupe live la epa fòt mwen ok m renmen nou anpil m salye tout moun nèt nèt map desann m salye tout moun nèt nèt male male mwen ka rete babay mwen che ou sali cho tande ti moun mwen pa prale san pa bay ou ti bizou an paske ou te mande sa ok screenshot
tande.